Zanmim benediksyon Bondye avew tout kote w pase. Eske w te ka imajine pou imigrasyon an Repiblik Dominikèn kenbe anpil ayisyen mete nan yon gwo depo pandan gen nan yo kap sove yo touye 15 nan yo e yo jete kò yo ke pesòn pa wè. pèsòn pa okouran. Rete la! M konnen sa ka fè w parèt enpe etone lè w tande enfo sila. Men, rete la, m pral fè w tande yon zanmi k ap esplike nou fenomèn sila. Sa tris anpil, lè w ap tande jan de enfòmasyon sa yo, m konnen sa p deranje w. E m pral prezante w tou lòt evenman ki te pase deja ki pi rèd nan peyi Sendomeng. Sa m ap esplike w la pa anyen. Rete la. Bon, kite m di w mèsi paske w chwazi medya sa pou enfòme w. Misyon nou, se chèche enfòmasyon ou poko janm tande pou n pote pou ou epi bay yo yon fason k ap fè w satisfè. E menm si w tande l deja, men nou menm sou Mondyal Enfo 9 se eseye bay li pou plis konprann ni sou medya sa. Fè nou konfyans. Medamzemesye, ban m envite w tande yon zanmi k ap esplike fenomèn sila, kote ke imigrasyon touye 15 ayisyen epi menm kò yo, yo pa wè. E nouvèl la poko vle pran lari e se kèk moun ki konnen l fason ke bagay la pase. Antouka pa bliye se mèkredi 7 septanbre 2022 ann travay ansanm banm envite w tande zanmi sila ann pati ansanm. Ke yo voye tankou foto la ban nou pou nou gade li pandan koute. Men akoz yo pa voye foto kote ayisyen yo ebyen yo te pran telefòn nan men yo pandan minigasyon kote yo mete ayisyen nan prizon an yo te mete yon gwo espas ayisyen yo al pou sove yo eseye touye 15 ayisyen men gen anpil envestigasyon kap mennen la pou nou kapab konnen nou pa gen oken leta ayisyen di anyen e bay la kache dominiken yo pa vle pou sa soti nan lari yo voye nan gwoup an linyon fè lafòs an ki nan telefòn mwen pou pati. Ayisyen yo kap enfòme pou imigrasyon an ben se bay lap fon pil pale anpil la paske yo mande moun ki voye yo a pou kibe yo pa voye foto 15 mò sa yo yo di non kot yo te andedan yo pa kapab paske yo te tout telefòn nan men yo pa gen oken pou ta fè reklamation son sèl ayisyen ki se yon telefòn parèy epi kote yo retirel andedan yo pandan yo retirel ki gentan kapab di sa pandan 15 ayisyen sa yo sa gen semèn epi klass ap fè. Ap ap pale la nan pandan nan gwoup la la men nap mennen anpil envestigasyon nou poko kapab konnen pandan se sak fè la m poko kapab di pandan m bezwen DG gwoup la pou m kapab pale avèk li epi pou n kapab voye audio yo nan Chanel mondyal pawol ap fè pa mwen epi pou lè jan kapab tande lè sa pase a men koulye li di DG a poukò w banm pèmisyon mwen li mesaj la men poukò m fè oken repons san pou m tann repons rezilta nan bouch li pou nou kapab pale se sa bon travay bon travay. M di anpil mèsi paske w t ap tande avèk swen Zanmi sa ki tap kominike avèk mwen yè swa Madame Dieu Merci. Se avèk anpil anpil lapenn lè map tande vwa sa, ou menm tou kapab tande l tou. Men, anvan ke m ba w detay, sa ke w sot tande la, sa pa anyen. E pa premye jou sa ap pase nan peyi Dayiti. Men èske w raple w, e pa nan peyi Dayiti nan peyi Sendomeng. M tèlman renmen peyi m. Eske ou konprann, eske ou konprann la fwa dènyè nan Santiago sa gen anviwon yon mwa, imigrasyon te touye yon Ayisyen? Kijan yo te touye l? Pandan misye sou yon motosiklèt, yo rale l lage atè, yo pran l, li pa mouri yo mete l nan machin, yo pa mennen l lopital, e eske ou raple tou pandan misye t ap pale avèk manman l anndan machin nan, anndan machin imigrasyon an, sa vle di li potko mouri li te gen konesans? Ebyen ap fè apèl video moutre mama kote l ye men eske w te konnen tou lè yo rive yo te met tout moun atè yo te pati ak misye e malgre nan tout lopital ke mama t al chèche yo pat janm jwenn misye jiskaprezan pa gen moun ki konnen kote misye ye yo pa janm tande l ankò medam mesye mèsi banm ban nou detay ki pi enpòtan e nou menm sou mondial info 9 nou pap chèche view men nap chèche reyalite fòmasyon donk ki nesesè pou n kapab pataje avèk popilasyon an. Pa bliye ke gen anviwon 2000 ayisyen daprè konfederasyon de transpò Conatra gen 2000 ayisyen ki an detansyon nan peyi Sendomeng e ke yo mande pou otorite ayisyèn yo vin chache yo pou y al jije nan peyi yo. Medam e mesye, gen yon lòt gwoup ayisyen ankò, yon kantite ayisyen ki nan depo. Yo arete ayisyen sa yo mete yo dòmi atè frèt nan siman. pa gen menm yon dra, menm yon kapèt, imajine w, nou pa bèt, gad yon trètman ki ap ban nou. Medam se mesye, ebyen, anpil ayisyen sa yo ke yo te pran an, yo mete yon kote, dapre enfòmasyon ke nou ka fè konfyans, e m te envite w tande yon kout vwa tou, yon kout odyo, yon zanmi t ap esplike fenomèn sa avèk nou. fè konnen ke gen Ayisyen ki t ap bat pou te sove, pou te kouri paske trètman an pa bon. Ebyen pandan gen yon seri gwoup Ayisyen ki t ap kouri, ebyen daprè enfòmasyon ki vin jwenn mwen fè konnen ke imigrasyon touye 15 nan yo. Donk jounen jodi a, m t ap jwenn videyo sa a pou m te mete sou platfòm lan Pwoblèm ki pase fèm pa jwenn video a, tout ayisyen ke yo arete yo, yo fouye tout premyèman, dans un premier temps, yo te konn ba yo aksè a telefòn, pou rele paran yo fè yo konnen ki kote yo ye, nan kisa yo pran, pou yo kapab ede yo voye lajan. Men jounen jodi a, lè yo pran yo, yo pa yo pa ba yo aksè a telefòn ankò. Se sak fè, m pa mete video a, sak fè se vwa kem fè w tande. Kòman y ap esplike fenomèn sila? Medam zo mèsi, tande byen, sa k fè tris anpil. Ebyen, Ayisyen sa yo ke yo arete, yo anpil, e pa pou di se de, twa, kat, e senkant, katreven non. Se yon pakèt. Tande, m vle w fè diferans ant 2000, gen plis pase 2000 Ayisyen ki an detansyon. La a, m pa pale w de gwoup moun sa yo. M ap pale w de yon lòt gwoup Ayisyen ankò, Imigrasyon yo arete yo mete yo nan depo pandan gen yon seri nan yo k ap fè mwayen pou sove pou kouri, yo touye 15 nan yo. Jounen jodi a gen paran ki Ayiti k ap gade videyo sa ou konn gen yon pitit ou, yon pwòch yon fanmiy ou, ou tande l vin sou do ou pa janm tande l ankò, w ap jije l w ap kondane l. Epoutan zanmi m, frè m, kouraj, moun sa pa egziste ankò. Petèt moun sa gen dwa la, li ka nan prizon. E pafwa tou moun sa ki konn pa egziste ankò depi kelke tan, imigrasyon touye l, lapolis touye l, dominiken touye moun sa. Sa fè lapèn anpil. E 15 ayisyen sa yo, dapre enfòmasyon ki vin jwenn mwen, fè santi ke yo touye yo pandan yo t ap fè mwayen pou yo sove kite depo kote yo mete yo a. Donk se konsa ke otorite yo wè pou yo aji avèk yo. Men imajine w, petèt ou gen dwa panse ou di enfòmasyon sa li parèt etranj, konplike pou ou. Men m sot fè w konnen ke lafwa dènyè Santiago la e gwo jounen imigrasyon te touye yon ayisyen, yo touye l e menm kò a fanmi a pa t jwenn. paske pandan misye te dèyè yon motosiklèt, imigrasyon rale l ak atè, misye frape, li blese. Men li pa t ko mouri. Yo mete l nan machin, yo pa mennen l lopital. E pandan l nan machin lan, y ap pale avèk manman an, nan apèl videyo. Donk, lè yo rive, yo met tout moun atè, yo pati avèk li ankò. Lè yo ale nan lopital chèche misye, yo pa janm jwenn li. E jiskaprezan n ap pale la, sa pral nan 2 mwa, yo pa janm wè kò misye ankò. Yo pa wè misye ni fizikman, yo pa janm konnen sa l devni, ni kò a. Malgre yo di yo pa konn sa l devni, si e mouri mouri yo pa wè kò a. E tandiske imigrasyon pran mesye ankò mete nan machin yo pati avèk li, y al fin touye l. M ap di, m ap di sa, m ap di sa avèk tout Ayisyen k ap gade videyo sa, k ap viv Sendomeng. Mete nan tèt ou zanmi m, ou se Ayisyen, menm si w te gen 7 dola nan men w, men Sa li biblik. Son profesi biblik li ye. Tout nasyon gen pou tounen nan peyi w. Zanmim met nan tèt ou, ou gen pou retounen lakay ou. Peyi moun pa peyi w. Ayiti pa ka rete kondane nan sal ye la. Ayiti nou fòk fòk gen yon fòk gen yon antant fòk gen yon pè ladan pou tout moun tounen nan peyi yo. Medam se mesye, sa ka parèt etranj pou ou men eske w raple w tou Te gen yon ansyen prezidan nan peyi Sendomeng ki te rele Touril konsa. Èske ou konn ki sa l te fè? Li te fè touye, masakre 600 mil Ayisyen. Dapre nòt ke ou te jwenn, e sa kote sa yo pa kab idantifye. Lè yo pale de 600 mil Ayisyen, li kite demi milyon Ayisyen epi li piye pou 600 mil. Sa vle di, Li t ap rive chanda 1 milyon, li t ap fè masakre. Imajine w, jounen jodi a, lè w tande yon enfòmasyon ke imigrasyon touye 15 Ayisyen, sa pa anyen frè m, e pa premye fwa ke y ap fè li nan Sendomeng, sa pa anyen. Sa pa anyen, gen bagay ki pase ou pa konprann, ou pa konnen, si w pa jwenn medya ki pou enfòme w. E sa k pase la, ou konnen, Ayisyen ki nan sal yo, Lè yo wè yap yo fè video pou yo voye video a sikile pou fè yo sezi tout telefòn ki nan men nèg yo yo pa ba yo nèg yo pa gen aksè pou voye video a ale imajine w sa tris men nèg yo mechan anpil wi nèg yo mechan anpil nèg yo mechan nèg yo mechan nèg yo kriminèl anpil. Pou arete yon seri gwoup ayisyen mete yon kote y ap dòmi atè, nèg yo pa manje, yo pa ka bwè, yo gen fanmiy, tèlman nèg yo fè krim lan depase, yo arete yo, yo ta dwe transpòte yo pli vit ke posib nan peyi yo, nan mwens ke 24 è tan, voye yo nan peyi yo. Yo pa voye yo nan peyi yo, yo pa lage yo, yo kenbe yo nan prizon y ap fè yo soufri. y ap dòmi atè frèt nan siman ak menm rad travay ke yo pran pandan plizyè jou sou yo, e sa k parèt pi lèd nan listwa, pandan ke y ap fè mwayen pou yo sove kite kote yo ye a, imigrasyon, yo touye 15 nan yo. E m ap di mèsi Leta peyi m, e m ap di mèsi avèk dirijan Ayiti yo. Gen moun ki venn Sendomeng la, Se paske gen ensekirite. Gen moun ki vin Sendomeng paske pa gen travay. Si yo te satisfè, yo te jwenn kote Ayiti, yo t ap travay pou twa, kat, senk san goud pa jou, ki et egal a swasann dola, katreven dola, san dola ayisyen, men se kat, twa, kat, senk san goud pa jou, yo pa t ap janm met pye Sendomeng. E gen tou ki te aksepte travay e vann dlo pase mizè nan lari. Donk, lòske to ensekirite a moute depase lèbòn, yo kite Ayiti yo vin Sendomeng, men sa ap fè pase. Imajine w k ap gade videyo sa, ou ta gen papa w, ou ta gen frè w, ou ta gen manman w, ou ta gen pitit ou. Imajine w, ou tande imigrasyon pran l nan Sendomeng. mete yo nan kote ki gen plizyè jou pandan yap sove yo touye yo yo touye 15 nan yo pa janm wè ankò ni kò sa tou ou pa konn sa yo devni yo pa vle kite bagay la rive nan lari yo pa vle yo sezi tout telefòn ayisyen ki te la ki te ka fè video medam se mesye m vle pataje kèk enfòmasyon prensipal avèk nou e map di nou fè anpil atansyon e nou menm ki ap viv sendomeng Jounen jodi a, se pa premye anlèvman ki gen kont nou deja. Nan yon epòk, se te 600 mil Ayisyen yon prezidan te fè masakre nan Sendomeng, dapre sa yo jwenn. Sa yo pa t jwenn menm yo pa ka konte yo. Paske lè yo di w 600 mil, genyen ke yo pa jwenn, genyen yo jete nan twou. Te gen yon gwo twou. CNI te ranmase Ayisyen yo nan gwo baskil, twou vivan, al lage nan twou a. Te gen Babalo Punta Cana, gen yon zòn e. yon zòn ki e nan ou bèl walto zòn anlè lwa p moute konsa m aprann te gon gwo twou la medam mesye mèsi fò nou fè listwa fò nou chèche enfòmasyon nan nan nan nan epòk prezidan an tap fè touye li tap fè masakre 600 mil ayisyen te gon gwo twou la m aprann enfòmasyon se annik ranmase kamyon e ayisyen ki tou vivan se al lage yo nan twou a lage yo baskile yo konsa men kòman yo te disparèt. 600 mil Ayisyen ke yo te touye nan Sendomeng la fwa dènyè. Lè m di la fwa dènyè se yon ansyen prezidan ki rele Touril konsa. Jounen jodi a, se pa premye fwa ke y ap fè nou sa, y ap trete nou nan yon eta parèy, difisil konsa. Kilè n ap retounen nan peyi nou? Kilè n ap gon, n ap gen yon lidè konsekan? Mwen m ta swete yon nèg moute prezidan nan peyi Dayiti pou korespond, pou estope Repiblik Dominikèn. Eske e lojik? Bon, sa ka parèt enpe etranj pou nan listwa, men eske ou konnen sa gen, sa pral nan 4 mwa anviwon, lòske Luis Abinader te bay imigrasyon lòd antre anndan lopital pran moun, mennen nan peyi Dayiti, eske ou te konnen tou te gen plizyè fanm ki ta pral akouche Pandan ou te gen doulè, imigrasyon te antre pran w anndan lopital la, fè w moute machin pou depòte yo, e te gen plizyè ki te mouri nan machin pandan yo t ap depòte yo a. Men kò sa yo, ki sa yo fè? Nou pa gen oken konsil ki reklame, nou pa gen pèsonn. Ban m poze yon kesyon. Nèg sa yo ki kapital menm tande chaje dafè ki Santiago ki Higüey ki kapital kisa yap regle menm nan peyi a eske nèg yo pa tande trètman yap bay ayisyen yo pa janm fon twit yo pa janm sòti fon pale antouka Claude Joseph m konnen gen moun ki ka rayiw se vre men ke Bondye fè wout pou ou. Ke Bondye trase chemen pou paske a chak fwa wap pale pou ayisyen sendomeng sa vle di anpil bagay alò imajine ou pral dim konsa se politik map fè men imajine ou mwen menm kap viv mwen se kay vwazen an m ye tou wi gen enfòmasyon m gen la m pa vle pataje l avèk nou yo tèlman fò sou sa sendomeng ap fè ayiti pase m pa vle pataje l konn poukisa paske map viv nan peyi a si san ka ou yo ta rele m paske m konnen m pap gen pèsòn pou akonpanye m. Claude Joseph selman sil ta tande yo rele yon ayisyen yon medya yon jounalis petèt ki pral chèche konnen sa yap dil kisa yo fè men li pa nan pouvwa alò imajine w gen fòmasyon m konnen la m pa vle pataje avèk nou de sendomeng avè ayiti gen fòmasyon kap pase la medam zi mesye la fwa dènye m te mete yon video m kwè m siprime video sa mte mete yon video mtap montre ke kote sendomeng ap antre 23 milyon goud 25 milyon goud pa jou lèm di milyon goud la nan kòb ayisyen ki evalye a 25 milyon goud pa jou sou ayisyen nan peyi dayiti gen moun lè yo te fin tande sa yo te etone yo te sezi. Yo te di m fè pridans. M te trase plan wi pa A plis 2 pou montre w me kote Sendomeng ap antre pa jou sou peyi Dayiti 25 milyon e pa 20 tande e pa 25 mil non milyon m ap pale w pa jou wi e lè yo wè kòb sa twòp yo fon sispann biznis lan gen bagay k ap pase w pa konnen atò w a di m eske Ayiti pa bezwen w nèg e pou kanpe w ap gade Sendomeng nan zye. Yo ki ta fè sa, medam e mesye. Video sa m gen lòt enfòmasyon m pral mete toujou, men m te vle fè la pa espesyal m ka prezante nou. E m ap tou di sa, ayisyen ki sendomeng, si imigrasyon pran w, bon, si w wè y ap vini, si w ka kouri, kouri. Men si w wè w pa kapab, pa ni batay avèk yo, kite yo arete w, kite yo minote w, kite yo mete w kote yo vle, lè yo vle y a voye w Ayiti, oubyen y a rele leta ayisyen vin pran w. Paske si w ay kouri yo ka tou fiziye w paske yo yo sot elimine 15 la ki tap sove nan depo kote w te mete yo a e menm kò yo nou pa jwenn medam mesye mèsi sa fè mal anpil wi m gon ti frè m lap rele m de tanzantan lap vin sendomeng men m pa ankouraje l vini non m di l non pa vini m di l pa vini sa lap vin fè sendomeng. Bon ou legal ou paka rete bon si ou pa legal menm se pi mal ankò wi sa tris anpil se kèm kap dechire lèm ap tande vwa sa.